Ilegal! Ki vòlè lajan ki te la pou fè edikasyon timoun yo. Kote dyaspora a? Sou chak transfè, yo pran yon dola senkant. Kote chak apèl Yo pran yon frè sou li. Kote yo pran yon kòb sou tout pwodui alkolize yo. Kote gen yon kòb lalwa prevwa ki dwe soti nan lotri ki pral nan FNE.
Mare yo, mare yo. Mare vòlè yo.
Lè nou mete kòb sa yo ansanm, pwodui tout pwodui yo, li vini anviwon 13 milya dola ameriken ke Ronald Joseph ak ekip li vòlè. 13 milya dola ameriken!

Nèg ki gen klèb nan Dèlma 40 B a, ki pran kòb edikasyon yo kal fè klèb pou l fè ti medam yo danse. Mare yo, mare yo! Lè konba fè tou! Nouvèl di frè! Vòlè kòb la lal kache Kanada ak madanm ni ak pitit li. Myaw!

Yo pa konstwi lekòl. Pwofesè psiko yo pa ka touche. Pwofesè konek yo pa ka touche. Kote yo siye kontra avèk yon ansanm lekòl prive depi 9 ane yo pa janm peye yo, mare yo. Yo pa janm Bay yon goud ak pwofesè yo. Yo pito ap bay moun ki lajistis lajan. Yo pito ap bay moun ki nan sèvis k ap travay koripsyon lajan. Yap bay jounalis kob yap peye jounalis yap peye media pou pawol la pa pale mwen gen non nou nap devwale yo nap devwale yo bon moman wap devwale ak anpil lot moun ki nan koripsyon tou pou yo kache pawol la. Nou bouke! Nou bouke! Nou mande ak ULCC! Nou mande ak Anne Joseph, direktè ULCC a! Mwen kap soti plizyè rapò! Ki lè rapò FNE a ap soti? Mare vòlè yo pou nou! Anmwey Anne Joseph! ULCC! Nou mande ou! Kilè rapò FNE a ap sòti? Lajan kote lajan dyaspora a kap travay di nan fredi? Dola 50 lan. Dola 50 lan. Mande dola 50 dyaspora a. La e klè. Nou mande kote yo. Frè yo pran sou apèl yo. Ann Joseph nou mande w kot rapò FNE a. Mare tout vòlè yo. E nou pwofite anonse men manman penba, men leve kanpe a, men manman penba, yon gwo gwo siting k ap fèt nan dat mèkredi 11 septanm lan la a nan Dèlma 83 devan lokal ulcc. Mèkredi 11, nou pral di ulcc nou vin chèche rapò FME a nan yon sitting k ap fèt Dèlma 83 devan lokal ulcc. Legal! Ki vòlè lajan ki te la pou fè edikasyon timoun yo? Kote dyaspora a? Sou chak transfè, yo pran yon dola senkant. Kote chak apèl? Yo pran yon frè sou li. Kote yo pran yon kòb sou tout pwodui alkolize yo. Kote gen yon kòb, lalwa prevwa ki dwe soti nan lotri ki pral nan FNE.
Mare yo, mare yo. Mesye. Mare yo, mare yo.
Lè nou k mete kòb sa yo ansanm, pwodui tout pwodui yo, li vini anviwon 13 milya dola ameriken ke Ronaldo Nèf ak ekip li vòlè. 13 milya dola ameriken Jean Ronald Joseph, Denis Deroneth ak ekip li Samuel Saturnin vòlè.

Vòlè kòb la lal kache Canada ak madanm ni ak pitit li. Ak anviwon 200 fim bidon ki vòlè anviwon 13 milya dola ameriken pèp la bay. Pwofesè lekòl yo paka touche. Direktè lekòl yo pa ka touche! Yo pa konstwi lekòl! Pwofesè psiko yo pa ka touche! Pwofesè fonèt yo pa ka touche! Kote yo siye! Kontra avèk yon ansanm lekòl prive depi 9 ane yo pa janm peye yo mare yo. Yo pa janm bay yon goud ak pwofesè yo. Yo pito ap bay moun ki lajistis lajan. Yo pito ap bay moun ki nan sèvis kap travay koripsyon lajan. Yap bay jounalis kòb, yap peye jounalis. Yap peye medya pou pawòl la pa pale. Mwen gen non nou. Nap devwale yo kanmenm. Nap devwale yo bon moman pap tele. Ak anpil lòt moun ki nan koripsyon tou. Pou yo kache pawòl la. Nou bouke! Nou bouke! Nou mande ak ULCC, nou mande ak Anne Joseph, direktè ULCC a, mwen kap soti plizyè rapò. Kilè rapò FNE a ap soti? Mare vòlè yo pou nou. Anmweyy Ann Joseph! Ulcc! Nou mande w kilè rapò FNE a ap soti? Lajan, kote lajan dyaspora a k ap travay di nan fredi? Dola senkant lan. Dola senkant lan. Mare vòlè yo pou mwen. Dola senkant dyaspora a. Sa e klè. Nou mande kote yo? Frè yo pran chwapèl yo, Ann Joseph! Nou mande w kot rapò FMI a? Mare tout vòlè yo. E nou pwofite anonse. Men manman penba, men leve kanpe a, men leve kanpe a, men manman penba. Yon gwo gwo sitting kap fèt nan dat kap mèkredi. 11 septanb lan la a nan Dèlma 83 devan lokal ULCC.
Mèkredi 11, nou pral di ULCC nou vin chèche rapò FME a nan yon sitting k ap fèt Dèlma 83 devan lokal ULCC.